Salut bonswa kòman w m espeke w anfòm sa fè lontan ke m pa lage anyen sou chanèl la nan eskize mwen se tan ke m pa genyen paske mwen toujou okipe prèske m pa gen tan menm. Mwen ta fè ke wè m pa gen anyen anyen anyen sou chanèl la. Kòman nou ye? Nou anfòm? Mwen menm gras a Dye nou kapab wè sa, mwen trè byen. Sof ke jodi a la mwen vin pataje kèk eksperyans ansanm avèk nou, kèk kòman brezilen yo ta di conhecimento, m pa konn si m byen di l. Si yon moun konn pale espayòl e pòtigè na korije m nan kòmantè a. Kèk konesans ansanm avèk nou sou sa ke m konnen sou. Montaj videyo byen rapid e sa se yon videyo nou kapab wè ke mwen gentan travay li. Videyo sa li disponib nap jwenn link la nan deskripsyon videyo a tou. Ou kapab klike sou li pou al gade l konplè paske si mal pran tan pou m ba nou gade l la a lap pran tan 1 epi li pap twò kredib ou konprann fò m fò nou al bay kredi a avèk atis lan ki se Besier de Nazareth. Du kote de Sorocaba, m voye big up pou Bessie ki te chwazi fè Jeff konfyans, ki te travay videyo sa. Jodi a m vin pataje kèk efè ke m fè nan videyo sa. Petèt anpil nan nou ka mande kòman m fè yo, men m pa gen pwoblèm m ap pataje yo ansanm avèk ou. Malgre m p ap ka pataje tout. Men o mwen 2, 3 yo map eseye pataje ansanm avèk nou. Emm gade m wè. Pa egzanp premye efè sa. Te gen anpil moun ki ta di woww kòman kòman m fè e m fè ekriti a twò byen ansanm avèk lòt lan. Wè li fè malgre l pa dire anpil tan men ou santi ke Antanke antre videyo a, kèk moun fè chan vin dèt tèt men fòm fon antre lè moun nan klike sou videyo a pou ke li ka santi ke gen yon bagay ou konprann pou moun nan ka santi ke gen yon bagay ki pral vini lè ou depi sou antre videyo a moun se en sa son videyo pwofesyonèl paske depi sou antre a mwen son bagay alò sa fò MZ chwazi fèl konsa men. Kounya la a, si w gade la a, nan ti pati sa a la, w ap wè ke tout chema yo, se akoz de chema sa yo ki fè ke ekriti an vire ansanm avèk tout e, tout e wout la konsa. Bon, ti m ta eseye refè l pou ou, gade mwen, avan tou, te m efase bagay sa a, te fè sa, te m retire ba, ba nwa a pou l ka pi lejè, Paske bagay nwa gen anpil efè sou nou. Ok. Pa egzanp, si m ta eseye al fè sa byen rapid, se fè pou m ta al defèt li. Defèt tout bagay nèt. M ta dese. Kounya la, lè wout la vire, ou kapab wè ke pa gen anyen ki pèdi paske ou e sa nòmalman li efè a pa sou li. M retire tout travay ke m te fè yo, ou wè ke li rete fiks. jan ke mwen te mwen te mete l la. Konprann? Bon, nòmalman se nan premye imaj la la m te kòmanse mete l. Nan premye imaj la la. Yeah. La m mete l sou fòm wout la. Men kounye a, m te gen entansyon pou m al fè l vire ansanm avèk wout la. Men wout la ap vire li menm, li rete. Pou fè efè sa, li li pa twò difisil. Pou fè animasyon sa, li pa difisil. Li pa difisil men fòk ou konnen kisa ke wap fè a. La nou bezwen fè fè avni an sou ane kout la. Ou ale nan rotasyon ou ou klike sou sou ekriti an. Lè ou fin met ekriti an sou li, titou sa li pa fèt pou moutre w kòman pou ekri. M panse ke nòmalman yon moun ki abitye sou Adobe Premiere Pro ap konprann e. Chaje map fè la. Wale mwen kroche ti ti ti revèy sa. Sa vle se li ki pral kontrole tan an. Se li ki pral kontrole tan ke pral fè a. Kòm premye imaj mwen tou krochel kòm premye imaj. Kounya la e nap avansel pa 3 imaj. 1 2 3 nan otomatikman ou rive 3 ou fon ti klike. Ou fon ti metel a ok la ou fè 1 2 3 nou wè chak 3 imaj sa yo e rout la ap mache epi mwen menm map metel map metel chita ekrijen an chita byen tanzantan konprann la pa egzanp yep epi se konsa se konsa 3 imaj 3 imaj.

Aprè ke m fin make tout ti pwen sa yo ki idantifye ke nan efè sa ki se rotasyon, nou kapab wè mwen fin kwoche ti revèy la, sa vle di pou kontwole tan, epi m make tout kote ke m vle, m vle kòmsi tèks mwen an li vire. Donk, alafen mwen vin jwenn rezilta sa. Fach. Kounye a la, nou kapab wè nan etap sa a la, li bat sou frè Besye. Sa vle di, li vin antre sou li. But, pou ke sa, pou mwen koute sa kounye a, mwen te akonpanye l avèk yon tranzisyon. Paske m te vle kòmsi pou l fè yon sèl. Mwen te, m ale nan tranzisyon videyo. Videyo tranzisyon. M al nan dissolve. Epi malin an white m pa konnen jan yo dil an anglè a so epi otomatikman ke li konsa la nou kapab wè li pa gen posibilite ankò flash epi tranzisyon an fèt ok pi rapid ankò mwen pral pataje yon lòt imaj m gade konbyen si map anrejistre yeah map anrejistre ok.

Nan te pral pataje yon lòt konpa e kou video a pa twò long gen yon ki pi ki pi kem pi renmen m pral pataje ansanm avèk nou yè nan pati sa lè lè se mesye rive la yè kòmsi kòm m fè kòmsi tout imaj sa yo pase an menm tan konsa epi. Frè misye vin tonbe a plon la yow. Yeah Tou senp, m pral fè l yon kote k pa tèlman nesesite l. Se te jan jan batri a t ap frape a ki te ban m enspirasyon pou m fè l, men m pral eseye fè sa pou nou e malgre ke l pa yon kote k pa twò nesesite l jis pou nou wè kisa ke m te itilize pou m fè l. Se yon bagay ki fasil. Nou ka panse se se mirak nan. Se fasil fasil pou ke yo fè sa sou Adobe. Mwen ap montre w. Ok, premye sa m fè, premye se tankou si m ta di m ap fè. Ok, si m ta di m ap fè nan espas sa la. Premye sa w fè, w fè klik goch. Ou ranmase tout e imaj sa yo ki se, ki te vini pase kwenn sa ti po nen dèyè lòt. Men kounya la ou pa ou pa pran yo konsa ou sèlman ou ou seleksyone tout epi lè ou fin seleksyone yo kounya la ou ale ou fè kontwòl ou fè klik dwat epi ou ale nan write clean list lò la ou klike sou li. Kounya la ou vin fè tout sa ou fonse. Nòmalman yo vin fonse. Konprann? Ou wè kòmsi yo pa separe nan kò. Kounya m ale nan vitès kounya tout sa ou te fonse la mwen ogmante l sou vitès la. Mwen ogmante sou vitès la. Mwen ka mete l pizimwen nan 300. Mwen eseye l nan 300 mwen wè kòman l ap ye. 300. Mete sou 300 ok epi wap wè lèw rive la tout imaj yo ap pase byen rapid wè yap kontinye pase rapid konprann nan tout imaj yo vin fè yon sèl li pase rapid but se menm se la se la kem te fè mwen pran tout pati solo a yon pati ki pa tèlman gen rapò ansanm avèk mizik lan epi m fè yo fè yon sèl. E poul vin bay nivo sa e nan fen an ou wè kòmsi misye te tou ka pa fè sa ou konprann paske se fen an nòmalman pou li vin tonbe waw li trè bèl. Pou mwen tou nan tout video a si w ka al swiv li se pati ke m pi renmen paske mwen se a lemay mwen fè travay ki fè m fè l.

Ou menm ki ta renmen fè nenpòt sa ki gen rapò avèk videyo a, ou kapab kontakte m kounya nan nimewo sa ki se 9918837175. Depi ou kontakte m oswa ou ta bezwen fè foto tou, pa gen pwoblèm m ap ba ou bon foto. Aktyèlman la, gras a Dye, mwen reyisi gen sètifika m nan Brezil kòm fotograf. E kòmsi kounya la mwen ofisyèlman fotograf isit Brezil, Epi mwen gen youn pou video tou paske m te pran pou video m te gentan genyenl depi ane pase deja men sa se pou foto kel ye. Si w anvi felisitem kite yon kòmantè epi map reponn ou avèk bra ouvè yo se te avèk ou John Fred pou pi senp rele m JF epi nap wè pou yon lòt video ankò tchaw tchaw a la pwochèn.